Medam mesye la famille yon remèsiman pou nou tout an jeneral kap gade video sa gen yon van de delivrans ki kòmanse vante sou peyi dayiti gon van de delivrans yon van de gras apre ke jij Marthel Jean Claude fin òdone pou kapab E mete yon relatòti avèk Joseph Lambert mare 2 mesye sa yo voye yo nan prizon pou frod pou vòlè pou krim rete la m pral baw tout detay sa son van de delivrans pou peyi a ayisyen kap gade nou toupatou nan 4 kwen latè ayiti tankou aletranje pa dekouraje gen espwa pou ayiti son jou son kote pou bagay la kòmanse pa bliw sou mondyal info 9 M di nou anpil mèsi. Gen dosye tou e ki enpòtan nou pral pale de sa. Ou tande dosye Theriel Thelus ki te pwomèt Muscadin Enes, komisè Muscadin yon machin, li jwenn machin nan yè. Ou tande sa deja. Men sa ki enpòtan nan videyo sa, se sa ke m pral di w la ke ou poko tande e se li k enpòtan tou ou dwe tande, ou dwe konnen nan videyo sa. Kesyon machin Enes Muscadin retwouve a. Ayisyen. Toupatou sou latè ann kontinye gade video sa gen bagay ou pral tande e si laprès kapab fè gwosè mèvèy sa atravè Theriel Thelus ki mobilize tout yon dyaspora kapab achte yon machin konsa pou Muscadin sa vle di si laprès la vle pran responsablite l si nou vle ini nou menm jounalis yo nou ka bay yon repons avèk Ayiti nou ka met Ayiti kanpe sou 2 pye l nou ka mobilize Pou n achte tout bagay pou lame Dayiti ni pou la pou pnh la, an palan de tout zam de gè, tout materyèl. Rete la m ap vin nan dosye sa a, kite m touche van de delivrans ki vante pou Ayiti a. Medam, mesye, nou konnen nan peyi Dayiti genyen Youri Latòti, nou konnen ki ap finanse gang, k ap vòlè kòb leta peyi a. Youri Latòti se youn nan moun nan depatman Latibonit. Nenpòt pwojè ki vini pou depatman Latibonit, Si l pa resevwa 30 pousan nan lajan l ap bloke pwojè a. Genyen tou Joseph Lambert nou konnen ki fè anpil anpil krim nan peyi a. Jij Marthel Jean Claude aprè li fin òdone pou yo kapab mete mare 2 vakabon sa yo mete nan prizon. Donk sa vle di ke se pou la premyè fwa dan listwa nou wè gran prela sa yo, gwo palto sa yo k ap antre zam, kidnape moun, vyole moun. ki met bandi nan tout peyi a, nou wè moun sa yo menm yo entouchab, pèsonn pa ka manyen yo, pèsonn pa ka poze yo kesyon. Men se yon jou pou, se yon jou pou bagay la kòmanse, se yon jou pou Ayiti delivre, se yon jou pou gon van. E m ap esplike nou trè byen nan videyo sa medam mesye, ou se yon zale fo nèf. Tande, e se pou la premye fwa dan listwa ke yo pral. atake gwo chabrak sa yo. E si tout fra, nan kèlke jou ankò, apre òdonans sa a fin bay selon jij Marthel Jean Claude ki fin bay òdonans li pou yo kapab mare Youri Latortue avèk Joseph Lambert. Donk sa sa vle di ki sa? Ayiti sou wout pou delivre. Kiyès ki anpeche peyi avanse se gwo palto sa yo jodi a depi nou wè nou menm ayisyen kap gade video sa ayiti tankou aletranje pran sa pran sa depi wè yo fin arete you latoti yo arete lanbè met nan prizon nou mèt kriye viktwa pou ayiti paske pou ki rezon tout lòt nèg pral mare tou tankou ariel henry kap finanse gang avèk tout ekip li yo yo pral mare tout pral anba kòd grasa delva don kato lòt. Donk sa vle di ke depwa yo arete yo se yon nan rezon. Moun kap priye pou Ayiti kontinye priye pou Ayiti. Moun kap lapriyè kontinye lapriyè kèlkeswa nan sa ke ou kwè a. Yon jou Ayiti gen pou chanje. Ayisyen kap gade video sa, ekoute byen. An nou priye sèlman pou yo fin pran 2 to sa yo. Depi yo fin pran 2 towo sa yo, menm Andre Michel ki te pwomèt Jovenel Moïse lanmò, paske gon enfòmasyon kap sikile la, Martine Moïse depoze plent pou 10 moun an Florid. Li depoze plent pou 10 moun ki te ap pètibe prezidan, anmède prezidan, menase prezidan e ki menm enplike nan touye prezidan. Jounen jodi a, gen anpil moun ki pral vin mare. Jodi a gen moun kap poze kesyon nan tout kè l fè, poukisa se an Florid li pote plent? Eske Ayiti gen jistis? Eske ayiti nap fè peyi non. Kotel pansel ka jwenn jistis la, alò se pa la li te dwe potel, men lal depose plent la la. Gade lè yo fin atake youri avk lanbè yo lè yo fin mare 2 vakabon sa yo pou dosye lajan leta yo poko gaspiye e se sak fè w ayiti pa gen wout, pa gen lekol, pa gen lopital, pa gen. Pa gen inivèsite, pa gen lekòl pwofesyonèl, pa gen travay, pa gen enfrastrikti nan peyi a, pa gen anyen. Paske pou ki rezon, tout kòb leta peyi a, vakabon sa yo kenbe lajan yo, gagote l, yo gaspiye lajan sa yo nèt, yo pran yo, yo vin fè ke nou pa ka fè anyen nan peyi a. Medam, mesye, ann wè kesyon machin komisè Enès Miskaden, Trial Telus, te pwomèt li a pa dyaspora a e toupatou nan kat kou latè. Ann wè dosye sa kounye a la nan yon lòt nivo. Men lefèt ke fon bagay ki bon ou dwe di sal fè a bon. Tankou Theriel Thelus ki mobilize Busta John, lòt, John Colin Morvan. Donk ann wè sèlman aspè jès sa a ke yo fè a Muscadin an. Donk sa vle di kisa medam mesye? Si laprès la reyini, si laprès la ta vle travay, nou ka bay yon rezilta avèk peyi Dayiti. Si laprès la ta vle. e pran angajman nou pou n fon travay kolosal pou n kolabore, gen de nèg nou ka anpeche kandida an Ayiti ankò, malgre yo fenn yo gentan tonbe anba sanksyon. Si laprès la vle reyini, gen de moun nou ka anpeche venn pale nan mikwo. Si laprès la vle reyini, nou ka fè anpil bagay, gen anpil gwo bagay ke nou ka fè antre nou. Men rezon ki sa, se si laprès la reyini. Jodi a, lè Theriel Trélis lanse yon mesaj avèk kominote. entènasyonal la ki nan dyaspora, li fè konnen ke pou n sanble avè w prè de 200 milyon dola ameriken pou n achte machin bay Muscadin. Jounen jodi a, rèv la reyalize. Donk sa vle di kounye a la, si laprès la ta vle e mobilize ayisyen ki nan peyi etranje yo, gen ta renmen envesti nan peyi Dayiti, men yo pa wè ki moun yo pral bay kòb la. pa kiyès, ki moun ki pral pran angajman, detèminasyon pou kapab fè yon bagay ki bon. Jounen jodi a, Lame Dayiti ap trennen. Lame Dayiti pa gen okenn ni materyèl, ni cha, ni inifòm, ni radyo de kominikasyon. Sa vle di ke si laprès la ta vle mobilize, sansiblize Ayisyen ki Ayiti, ki Repiblik Dominikèn, ale Lafrans, Kanada, Brezil, Chili, Etazini, e nan tout peyi Suriname, Gwadloup, tout lòt kote m pa mansyone la, Si nou ta vle fè yon kanpay de sansibilizasyon, sa vle di ki sa? Nou ka achte tout materyèl bay lame dayiti, nou ka achte tout materyèl bay lapolis, nou ka achte tout bagay, radyo de kominikasyon, aparèy, dwon, kamera, e menm gen materyèl soumaren tou, bato de gè. Sa vle di kisa? Si laprès la ta vle ini pou n fè yon travay kolosal, pou n kapab kite tout pwoblèm pèsonèl nou gen de kote, jodi a si laprès ta bay rezilta pateryèl Thelis pou achte yon machin konsa bay Muscadin, sa sinifi yon senp jès. Yon senp jès kisa sa sa vle di? Si nou tout ta vle met tèt ansanm, nou ka fè gwo bagay an Ayiti, nou ka fè anpil bagay nan peyi a. Men malerezman Ayisyen, laprès la divize, laprès la pa ini, chak moun ap fè bagay pou tèt pa yo, e ki pral koz jounen jodi a, men rezilta tout endividi vin kapab kandida pou eleksyon nan peyi Dayiti. Jodi a la, si laprès la reyini medam mesye, pa bousu mozal enfo 9, Gen anpil nèg nou ka estope, nou ka met moun an kòlèt yo pou n di ou menm mete deyò la w pa gen dwa ou pa gen dwa anyen ankò nan peyi Dayiti. Sa vle di ki sa, fòk nou reyini, fòk nou tout pran yon angajman pou nou gen menm lide, menm desizyon. Sa vle di ki sa, lè w wè yon senp kominikasyon antre nou nan laprès, vin bay yon rezilta a ke Misye Ernest Muscadin li gen yon machin konsa nan men l, ebyen jounen jodi a tou nou ta dwe pran angajman nou antanke moun pou n di konsa an nou fonksyone tankou moun epi pou n fè peyi. Jounen jodi a la gade m ap gade la Repiblik Dominikèn Abinadèl minis afè etranje a Roberto Alvarez ki kanpe k ap pase Ayiti nan betiz o m tande Yo menm avèk Kanada yo kanpe men nan men yo pral bay Ayiti bakòp, yo pral ede Ayiti avanse, yo pral ede Ayiti soti nan kriz ke l ye la, epoutan se pa vre. Ò menm la Repiblik Dominikèn te enplike nan touye prezidan, menm la Repiblik Dominikèn te anpeche Jovenel travay nan peyi a jis li vin mouri, kounye a la pou yo di se yo menm avèk Kanada ki pral travay de konsè pou ede Ayiti soti nan kriz ke l ye la. Mwen m te toujou di nou sa, avni Ayiti pa depande ni Sendomeng, ni Lafrans, ni Kanada, ni Brezil, ni Chili. Jodi a map gade la République Dominicaine avèk Luis Abinader minis afè etranjè a Roberto Alvarez ki kanpe avèk Melanie Joly minis afè etranjè Canada kap pase Ayiti nan betiz kap griyen dan sou Ayiti kap fè konnen ke o yo pral kanpe men nan men pou yo ede Ayiti avanse yo pral met tèt ansanm pou kapab solisyone kriz kap pase Ayiti a poutan se pa vre Menm la Repiblik Dominikèn te kanpe nan twi Jovenel Moïse, te anpeche l travay, jounen jodi a, si Ayiti nan eta l ye la, Sendomeng konplis, yon pati. Donk sa vle di ki sa? N pa gen anyen an retou n ap tann kòm rezilta pozitif de la Repiblik Dominikèn. Se nou tout Ayisyen ki dwe met tèt ansanm pou n fè peyi a. Ayisyen gran tankou piti, rich tankou pòv. Kit ou ta lekòl ou pa ta lekòl, kit ou se inivèsitè, kèlkeswa tip de moun kote ou ye sou latè, ou ap viv nan nenpòt peyi sou latè depi ou se ayisyen, nou dwe met tèt ansanm pou n fè peyi. Paske avni Ayiti li pa depan de ni fransè, ni etazini, ni kanada, ni brezil, ni chili, ensi ke la repiblik dominikèn, men avni Ayiti depan de ayisyen, depan de moun. Jodia la se pou près la pran desizyon pou n sanksyone on pakèt endividi ki tap kraze peyi a, fè manifestasyon, fè opozisyon sal, brele kawoutchou, pou n kòmanse pa sanksyone jan de bandi sa yo ki koz jounen jodia Ariel ap banbile sou pouvwa. Ayisyen kap gade video sa e koute. Jodia nou ka konprann ke Ariel se youn nan pi gwo kriminèl ki egziste nan peyi a, men sa w dwe konnen tou, Jodia si nou vin tonbe nan Ariel Henry se paske pandan 6 dènye ane sa yo, 10 dènye ane sa yo nou gen yon opozisyon ki sal an Ayiti, ki gon viris divizyon ki pi rèd menm sida, e se nèg sa yo ki koz, se yo menm ki koz nan boulvèse, nan kraze peyi nou vin tonbe nan Ariel Henry. Sa vle di ke ou gen yon opozisyon an Ayiti ki pap fè anyen ki serye nan peyi sa. E si nèg yo tap fè peyi vre m pa konnen lè va gon prezidan eli k moute yo ta dwe elimine on bann vye pati politik nan peyi sa redwi yo cancel a tout elimine yo delete yo epi s on fason pou ayiti ta vin redwi avèk 2 ou 3 pati politik moun ki pa dakò a flanke l nan prizon moun kap fè dezòd a flanke l e se nan rezon ou wè a chak fwa gon prezidan eli nan peyi a on pakèt bann òganizasyon sal nan peyi a On se paket bann vye opozisyon sal nan peyi a kounye a mache kreye dezod eskize m gen anpil respè pou nou men sa kap pase ayiti a antanke sitwayen ayisyen pa bliye nou menm kap gade video sa m konnen gen kretyen gen payen gen tout de moun gen moun tou gen katolik m pa konnen relijyon nou men sa nou dwe konnen ann wè ayiti dabò ann wè ayiti avan tout bagay se ayiti ki enpotan pou nou medam mesye ekoute nan video sa. Son plezi pou nou t ansanm. Mwen renmen nou anpil, mwen espere nou pa fache, mwen espere nou konprann e fason ke m pale a byen ke sa ka deranje nou, men sa fè peyi a sa fè m mal tou paske Ayiti se peyi m. Menm si m pap viv ladan men m pa gen peyi de rechanj. Lè m gen pou m tounen, lè yo kouri dèyè m, lè yo di m persona non grata, pa rete kote m ye a, lè yo, si yo depòte m m pa bezwen konnen ki, paske m pa pral fè anyen ki mal kòm aksyon. Men on jou tou a, m konnen yo ta di tout ayisyen chèche peyi yo, anben lè fini kote m prale, Ayiti m prale. Donk sa k ap pase nan peyi a e fè m mal antanke sitwayen ayisyen. M pa pral gade faz Christian nan sèlman, men se pou w wè a tout ayisyen tankou ayisyen aletranje, menm si w te vodouyizan ou se kretyen, Mesi Ayiti dabò paske se notre peyi, paske nou poko ap viv al ta des anges, Jezi Kris poko retounen jan anpil moun esperel la, e gen moun tou pa esperel, donk sa vle di ke se Ayiti k peyi nou, se Ayiti poun batay pou ki chanje. Mèsi paske wap gade video sa a, babay nap kontre ankò nan yon lòt video de enfòmasyon sou Mondial Info 9.